Bonjou bonswa tout fanatik Dermyx TV kòman nou ye m espere tout bagay anfòm pou nou malgre pwoblèm difikilte ensekirite nap rankontre nan dènye tan yo men Bondye fè nou gras nou la nap lite anba mechan yo sitou pou ayiti a ensekirite a menm se vale gwo volim lan pran la son bagay tèt chaje ok jodi a la m pral m pote yon bèl video pou nou kote ke map gen ansanm avèm Lens Valme nou tout konnen Lens e yon bèl youtubè yon nèg ki fon bèl travay nan kominote a. Nou pral fon ti pale e debat kelke sijè ki enpotan nan sinema a e sou kelke atis e feyton tou. Nap fon nap nap renmen sa ok. Ou menm ki renmen travay Daniel TV ap fè a, ou menm ki renmen travay Lens ap fè a tou pa bliye ou gon grenn bagay ou ka fè ankouraje nou avèk yon grenn like. Lè w like videyo a ou ou pèmèt YouTube pozisyone l pi wo. Pa bliye pataje l gwoup WhatsApp, gwoup Facebook tout kote. M pa vle fè w pa twò egoyis ok. Epi wa kòmante nan fen videyo a. Ansanm avè m nou pral gen Lens Valme nou pral pale. Baww. Ebyen janm te pwomèt nou an janm te di nou an nou ka al la m ansanm avèk Lens Valmé yon youtoubè ki fè yon pil bèl travay nan kominote a ki fè yon pil gwo bagay sa kap fèt brother? Demyeex
nou trè byen gras a Dye n Pale fò m non banm pa nan bagay inosan la non papa Pale pou m byen tande w. Ou serye la so Mwen salye w Demyex e map felisite w pou ke sa ke wap fè a, travay wap fè nan kominote a, map salye chak grenn moun ki gen chans gade videyo sa, paskem panse ke nou gen anpil bagay ke nou pral pataje la kap enpòtan pou yon moun ki renmen sinema, yon moun ki se yon sineyas ou yon sinefil tou, ki ap vrèman enteresan, map deja envite chak grenn moun pran sanw, pran tanw, gade sak pral di. tande sa k pral di pou ke nou kapab fè sa ke n vle fè. Anpil kritik pral tonbe nan videyo sa tou. Anvan len fò fò bay entwo a, fò ta bay entwo nan. Bon entwo la lon ti jan difisil ou konnen ke. Ou ta di nou ke ale ale lage lage l pou moun yo m ap pou m pran bon nòt. Pito m eseye pa m lan.
Hein? Non ale lage l pou m pran nòt m ap wè ale. Bon ok m ap eseye kanmenm.
Malgre pwoblèm difikilte kadavit. Ohh sa te bon ahh Lens gade sa. Antouka Lens m byen kontan m gen w jodi a la kote ke nou pral fè yon bon ti pale sou kelke pwen k ap pase nan sinema a la atis yo anpil bagay. Premye pwen n ap manyen jodi a se kesyon Wilmix nou konnen nou tout konnen Wilmix te anlè anlè anlè nèt t ap mennen toudenkou nou wè Remix rete l tonbe ou imajine yon feyton timoun yo ki tap byen pase ibc feyton ee feyton ki dènye feyton ya kòmnl ankò masaj salòd masaj ou twouve wilmix ap fè yon feyton men ou santi pa gen remix ankò daprè ou menm èske ou ka opinyonnen ou ka bay opinyon pa nou kisa ou panse E kijan Remix vin sou pant desandant sa la a? Ki koz? Bon, pou kòmanse, Wilmix Production, kote li ye la jodi an, se pa yon bagay ki fèt toudenkou. Li gen yon kote l sòti, li desann la. Wilmix Production te vrèman an flèch, jan w di l lan. Gen yon moman depi ke w ap pale de pwodiksyon nan sinema, ou tou di Wilmix Prod, paske se li k t ap mennen tout bon. Depi ke menm yon aktris Wilmix Production nan pwojè sa mèt ale.
Menm yon aktris nan Wilmix Production ki kòmsi ta nan yon lòt pwojè ou tou di lap mache. Paske pwodiksyon an te an flèch ok. E sa li menm daprè mwen li kòmanse depi kote ke moun ki ap administre oubyen moun kap jere pwodiksyon an te vin wè bagay yon lòt fason. Kote ke yo manke respè. Eskize m wi, alò se sa w panse oubyen se sa li ye? Pou mwen se sa l ye. Pou mwen se sa l ye. Youn nan bagay se respè ki pral mennen Wilmix Production nan sa. Lè m di respè, li nan plizyè pwen. Swa avèk moun ki nan pwodiksyon an, swa avèk lòt moun k ap sipòte travay lan ki pa jwenn respè yo, ki pral koz sa ki fèt la la. Paske yo toujou travay. Si ke m te kapab di travay, yo toujou travay, yo toujou fè feyton. Se toujou menm moun yo ki ekri, se toujou menm moun yo k ap reyalize. Èske w konprann? Sa vle di travay la toujou fèt, men gen yon bagay ki te la ki pa la ankò. Kesyon respè a, si ke m ta vle elabore sou kesyon respè a li menm, se kote ke ou jwenn menm aktè, aktris anndan pwodiksyon sa gen anpil aksè ke yo pa gen. Yon bagay ki pral fè ke anpil moun yo wè kèt, m gentan gen viziblite a, m pa jwenn sa, èske si ke m ta rale kò m, m p ap toujou an reta avèk viziblite m? Oubyen èske si ke mwen kontinye jan ke m prale la èske apre dezan l ap bon pou mwen? Lè ke w ap gade gwoup sa ki te fè feuilleton sa ki se Sexologue apre l fin sòti nan Wilmix Production petèt anpil moun te ka panse sa pa anyen sa pa anyen men w ap wè ke depi apre gwoup sa gen yon gwo e fay ki gen anndan pwodiksyon. Èske w konn koz ki te fè moun sa yo te kite? Bon, kòm yo te pale tou. Wi, yo te pale, yo te eksplike ki sa ki te di eksetera. Men, ou kapab wè sa fèt. Men, sòti moun sa yo anndan pwodiksyon an, se pa sa sèlman kòm bagay ki pral kraze l. Men se pa yo sèlman ki sòti tou non. Se sa m pral di w.
Lè ke w ap gade, m ap pale de gwoup sa. Lè ke anpil fanatik, se fanatik yo k ap sipòte. Lè yo wè yon gwoup moun sòti, se pa yon grenn moun. E se sil t sòti pa vrèman gon eksplikasyon ou bay ki fè moun sa yo pa la. E moun yo gen fanatik pa yo tou. Paske pwodiksyon an li menm li pat gentan nan nivo sa. Pwojè sa se youn nan pwojè ki ede Wilmix Production rive kote li ye. Menm si se yon pwojè ke yo te pran a la lejè nan kòmansman e daprè temwanyaj aktè aktris yo se pa yon pwojè ki te menm ekri. Wi paske pat gen ansyen aktè yo se yo te just pran yon nouvo moun yo pa yo te pran yon nouvo moun. Se eseye yo tap eseye avèk yo ok epi epi feyton sa vrèman fè wout li kote sexologue se youn nan pwojè nan moman ke anpil moun te renmen e pran tan gadel men lè ke wè pwojè a fini anpil moun tap di ka gen sezon 2 yo di poukisa pa genyenl depi la ou te gentan wè gen yon bagay ki pat ale yo vin kòmanse avèk yon lòt pwojè epi Boom! Moun sa yo oblije kanpe. Èske w konprann? Sa se youn nan bagay ki pral fè anpil moun di, bon, si ke moun sa yo ap mache byen konsa, anpil moun renmen yo konsa, epi yo ale, sa k pase? E pa gen yon eksplikasyon vrèman ki bay, ki di poukisa yo ale. Sa se youn nan bagay ki fè anpil moun kòmanse rale kò yo sou pwodiksyon. M ap pale la pou, kòm si, fanatik yo. Youtubè, blogè ki t ap sipòte sa k ap fèt la, pral yon lòt bagay. Kote te gen kesyon e blogè youtoubè ki tap sipòte wilmix production. Kote ke anpil anpil plis ke 100 moun ap fè rezime sou pwojè wilmix production. Eskizem wi, sa se yon angle gran pwen. Nèg yo pat bay enpòtans, yo tap gadel mal pou yo, eskizem kenbe kenbe mo wi. Nèg yo te panse dèske youtoubè ap fè reyaksyon video e se lajan ap fè sou yo, sou kontni yo, yo ka kraze chanèl, yo ka fè sesi. Men yo tèlman gen e e e vye lespri, yo pat janm panse ke Se yon atoul te ye pou yo, lè tout moun ap pale de ou, lè tout moun ap pale de ou menm li bon pou ou, men jounen jodi a la tout moun vin pa pale de ou, ou ka toujou fè vi ou vè vle a m pa konnen an, men pa se pa menm bagay. Pandan ke rive sou pwen sa pou m di w bagay ki trè lojik. On egzanp mwen se yon youtoubè kap fè rezime, mwen menm m te fè sa, M te konn fè l tou. M se m se youn nan moun kòmsi ki te kenbe mouvman sa anpil anpil lòt youtoubè wè kòman m te avanse yo vin fè l tou ok Lè ke map fè rezime sou feyton an premyèman mwen diw sou ki chanèl li ye al gadel pafwa mwen kite link lan nan deskripsyon videyo m lan pou al gade sa map palo de li a lè moun nan vini l gad rezime a l te dwa pale de yon bagay se pa sak entèrese l se kote pwojè a ye a ok moun lan antre nan link lan ou kite a oubyen lal chèche pwojè a sou youtube l al gade l sou chanèl pa moun lan. Anpil fwa moun lan pa menm abòne avè w paske l twouve ke se pa l anpil w ap fè, sa w ap di a pa gen sans pou li, li te plis wè se pwojè a l te dwe jwenn ap gade. Sa l fè? L al sou chanèl pa moun ke m ap pale de li a epi li abòne, li kontinye gad pwojè sa. Ou kapab toujou gen anpil abòne, men moun k ap poste chak jou a se li menm ki anvi. Se sa anpil moun pa konnen, ou pa dwe kòmsi inyore yon yon moun k ap pale de ou chak jou. Sa fè tankou Anpil moun konn di konsa, ah moun sa pa menm gen anpil abòne menm kisa l ka fè pou mwen? Non. Chak jou m poste a, yo referensye videyo m yo avèk lòt moun ki fèk parèt sou YouTube, lòt moun ki pat janm konn gad stil bagay sa yo, lè l tande m ap pale de pa egzanp Wilhedemx gon pwojè m ap pale de li, sa moun nan fè. Kèt, jan misye ap pale de pwojè sa, banm al gade poum wè. Alèz men si gen 10 moun ki fè video ki gen tit Dèmi Èks TV men. Moun nan al gadel, lè lal gadel, lè lal gadel li wèl li jwenn pwojè a li entèresel li tou rete. So lè ke youtubè yo te ap fè mouvman sa, nèg yo okòmansman nèg yo pat wèl anyen, paske mwen menm mte nan mouvman an. Yo pat wèl anyen, yo pat wèl anyen, yo te wè ke ok se byen yap pale de yo. Men eskizem, m pral di nou, m pral di nou youn nan bagay ki te kraze nèg yo. Alò mwen menm mse m e M ka di m te pyonye a. M ka di, mwen m ka di l. Lè m te kòmanse, m te fè, m kòmanse reyaksyon, paske se konsa m parèt, nan sinema a, avan m te nan mizik. Apre sa, m wè nèg ki vin fè l, si epizòd 2 a lage, nèg yo mete 3. Epi mwen m lè m fè l, m mete e tèl bagay tèl bagay, reyaksyon videyo. Mwen m ap fè bagay senp, nèg yo menm mete epizòd 4, 5. M di a pa lapèn, m p ap ka, m p ap al fè bagay sa pou m ap fè l tou, vwe mwen m kanpe. So pou sa nèg yo te gen pwoblèm avèl paske nou menm nou pran devan e kòm se feyton pa nou nou lage nou Banm diw dèmyè kote li pa pwoblèm lè kem mete ok epizòd 3 sòti m mete 4 on egzanp wi lè moun nan vini li pa jwenn li sim te pran feyton moun lan m mete m fè moun yo gade youn ki te pase deja pou 4 li tap on pwoblèm men lè se pale m vin pale de 3 ki pase a moun nan t te gadel deja li pap ret sou videom nan l prale esak fèm diw li plis bon pou moun ke nap pale de yo a ke nou menm Ou fin gad epizòd 3 ou vin tande map pale de epizòd 3 bon ou tandel deja ou gadel deja ou konprann li ou menm ou rale kòw men gen moun tou ki pa konprann feyton an se de sa ke nou pral di a yo konprann yo sa fè moun nan vin enterese poul gad lòt epizòd la lèl vin konprann sal te gade deja èske ou konprann sa vle di mete nimewo 4 mete 5 pandan se 3 t sòti sa pa deranje moun lan moun li ta dwe deranje se moun kap gade yo. paske se yo menm lè yo antre nan kat yo panse se kat se pa li vre men moun ki ap pwodwi a si m pran pwojè w mete m fè moun yo gade lè sa m ka di konsa m ap kraze w paske moun yo di bon yo te di 3 epi tou yo rebay menm 3 yo di 4 la l pa bon èske w konprann men si se sa k pase deja mwen pale de li pa gen anyen pou wè avèk kraze w okontrè se pou m montre w tèlman sa t pase a te bon m eksplike w li kounye a w gen enterè pou w tann li, tann sa k ap vini an. E se si nou tèlman te fè l yon fason pou kòmsi montre nou p ap kraze moun yo, nou di w men ki kote w ap jwenn pwojè a. Al gade l, al sipòte. Pafwa m mete link. Sa pa gen anyen pou wè ak raze l la. Tout travay sa yo, yo bon pou misye. Okòmansman, jan m di w la, pa t gen anyen ki te mal. Lè nèg yo nan san, desan mil abòne, pa t gen anyen. So lè ke ou vin ap gade ou nan 300 mil abòne ou panse ou fin rive ou gen ou gen sa ou ta vle chè genyen an ou fè. Pousa ou te kite mouvman an? Mwen menm m pral kite mouvman se kesyon respè jan map di w. Kote ke m te konn fè rezime mwen m pa janm fè bagay ilegal. M te konn fè l avèk kòmsi m pran screen nan nan nan videyo a m pale de li. Lè ke map fè l konsa Mwen vin genyen yon yon yon yon bon patnè m ki se Positif ki vin ban m kontak Wilmix Production. Misye nan te nan mouvman an tou? Wi, non, kòm si mwen menm ki te fè l antre nan mouvman, men se li menm ki te ban m kontak nèg yo. Lè ke l ban m kontak yo, m pale a nèg yo. M di, m ap fè rezime sou tèl tèl feyiton, èske m ka pran yon minit, de minit ladan l pou m pale? Nèg yo di wi pa gen pwoblèm. Èske w konprann? Paske l te bon pou yo. Yo wè yap ogman, yap monte. Li te bon anpil.
Yo pa gen pwoblèm ak sa. Èske w konprann? Yo pa gen pwoblèm avèk pran ladan l lan. Lè gen nèg yo kòmanse nan 200, 300 mil abòne, la, menm nèg ki te di w ke pa gen pwoblèm nan, li kòmanse ap di w ke nèg yo ap vòlè pwojè, ya, yap mete bagay yo sou bagay. Lè w di vòlè, w di l pou tout moun. Ou pa pale de moun ke w te bay aksè yo. Sa se gwo nèg la, sa se Ou poko konnen deja. Non fòn bay non misye. Oberd. Yeah yeah.
Oberd.
Lè ke w di vòlè pandan ke se aksè w ban mwen e m pa annik pran pwojè w vin mete sou chanèl mwen. Èske w konprann? Se yon aksè w ban mwen epi w ap pale de vòlè w pa di men kiyès ki vòlè men kiyès ki pa vòlè. La m bay mouvman vag. M te fè yon mwa m pa travay paske m t ap fè rezime. Apre sa m vin vini nan bagay aktyalite sou sinema toujou. Paske depi chanèl mwen kòmanse apre mil abòne se nan sinema mye reprann. Pou byen diw
Wilmix ouvè gwo pòt pou mwen paske m te fè yon reyaksyon videyo kote m te voye e te bon pou yo m te vin gen kontak ansanm avèk Bob m vin ekri misye misye di m m te di m anvi fè yon entèvyou ansanm avè yo misye di m pa gen pwoblèm m al Ayiti m al fè entèvyou malgre lè m al Ayiti a nèg yo pat ban m yon tan vre non nèg yo te vle pou m fè yon 10 minit 5 minit avèk chak atis mwen pat vin pase twò twò byen menm ti satisfè kanmèm m ale m desann m al fè l ansanm avè yo tout sa yo te vin bon mwen kòmsi moun e tout jan de bagay sa yo yo te vin fè moun yo kwè nan mwen kòmsi a misye gen kontak moun yo bagay lè n bay misye bay yon enfo li bon ok e konsa se konsa se yon staff m gen anpil respè pou li e se yon staff ki travay yo ou gen Johnny m toujou di sa ki merite plak misye gen yon kout plim se yon bagay malè l ye. sa m toujou ba yo respè men sak pral pase daprè mwen Wilmix ap byen pase nan zafè sinema sa gèt moun yo pa vle ret kwè l anpil moun anpil rayisman but moun nan fonksyone a moun nan la mwen menm m son ansyen la m di w m la a kèk jou but m pa twò konn moun yo non men m li m wè yo kòman yo ye gen ti rayisman lè pa vle lòt avanse Gen pri ki pa yon lòt avanse. Se pa, se, se pa, e pa, se pa pou se, e pa pou se, e pa, e pa pou, e pa san rezon, e pa san rezon ki fè nou wè timoun pwomo lakay yo pa janm nan fonksyone avèk lòt moun. Nou konnen ki sa k gen sou tèren an.
Sa se yon gwo pwen, sa se yon gwo pwen. Depi lè m wè, m tande gen kòb ki bay pou Wilmix ap fonksyone avèk lòt gwoup, m di mesye, pral gen danje.
Bon la m panse sa Dlo li pral menm koule.
sa li menm li li li li gen yon lòt aspè. Mwen menm m tap montre w kòm Mwen si m non m ap m sa se m ap kòmanse m ap manyen lòt wi m ap kòmanse kon sa. Ahanhan. M di dlo pral koule. Wi nou t pa sipoze nan fè melanj sa a. Brother, le jou pou moun lakay melanje l n ap fè ap gen menm bagay la k ap rive. M klè sou sa. Le jou promo nan featuring nan pran bagay fè ti staff staff l ap kraze. Men l ap kraze l ap l ap l ap pase menm jan ak remix. Brother sa se youn nan premye koz feyton sa i fini a ki de dwa bèl sijè bèl prezantasyon kote ke ou jwenn moun kap jwe plas yo wòl yo byen jwe lòt moun bèl bagay. Son projè ta dwe rive lwen lè wap gade moun ki ladanl yo. Sa t pase so projè t pase pi mal sou chanèl remix sa se youn ladan yo
dezyèm pwen ankò sè ke Vin gen ti zanmi nan wilmix. Lè m di w ti zanmi, tankou nan lè w gade nan staff seksològ la, te gen yon ti pwoblèm ansanm avèk Lens ki gen yon talan.
Bon Lens lan li menm li te kòmsi fè pale de li vre nan ti tan pal la. E Lens byen kanpe, Swal byen kanpe, li mete ti frechè l, jèn nèg k ap pran swen kò l. Ou konprann? swadizan ke medam yo ka gou, yo ka, yo ka bay yon ti bo, yo fon ti panche sou li, yo fon ti kole avè l. Ou konprann? Gen nèg ki fistre, ki gen pwoblèm pou sa. Daprè sa yo eksplike. Ebyen kisa l pral ye kounye a? Gwoup sa pral ale jan w te di a. Sa se yon gwo pwen, yo vin pèdi gwoup sa. Kisa k pral pase ankò? Youn nan pwen m te di w ke vin gen ti zanmi an tou. Gen de, gen de seri de moun ki nan Wilmix, se pa ke yo aktris, yo aktè. Swa yo, yo parèt de bèl e, e, e dèyè kamera, yo wè yo bèl, Se pa jwe ou konn jwe men genyen e bèl ebyen men moun sa yo la gen zanmi gen gwo zen nan remix wi. Bon m kapab di kesyon zen an li menm. Eskize m wi, se youn nan pwen fò yo tou ke sak pase anndan lakay yo toujou rete anndan lakay yo. Ya se sa m ta pral di w la, kòmsi zen an genyen l vre men. Ebyen zen an mete kraze lè w fin pran Aki 2 dwa ki se youn nan gran pwen, ti zanmi ebyen Se yon gwo zen wi ki pral ki pral mete ki pral kreye pwoblèm ki fè Fabiola nan remix ankò non menn Elvie pa nan remix ankò non Maya pa nan remix ankò non menn. Pss konsta ke map fè l tankou lè ke wap gade avan moun sa yo pat menm gen aksè kòmsi jwe avèk yon lòt moun jodia ou just gade yo wè prèske chak gen pwojè yo la ou gentan poze tèt ou kesyon sak pase. Èske ou pa wè remix e e e ratatatatata.
Te telman te komsi te vin gen yon kesyon e kwense moun yo jan wap di a. Gen aktè aktris ki pat menm gen aksè pou yo gen Instagram non. Vwa pou yon chanèl YouTube. E se sak se sak fè nan komansman m te di w konsa gen bagay ki pral fè ke moun yo santi ke yo pa alèz yap di eske si m ret la komsi nan 2 zan 3 zan eske sa bon pou mwen. Lè moun nan wè li menm Instagram li pa gen pandan teknoloji ap avanse sa yo se bagay pou konplete sa w te di a kòmsi t ap te gen kwense a men lè w gade jodi a aktris nan Wilmix Prod ki te aktris prensipal ou wè yo gen lòt pwojè sa gen ta fè fanatik yo k ap sipòte ap di sa k pase pito pa t janm bay prensip epi tout bagay te gaye gaye olye yo konnen te gen tèl bagay epi menm moun ki plis pa gen prensip la depi ke li wè yon lòt moun ap vyole prensip li gen tan vle lonje dwèt. Menm si m te kontinye m t ap bay enfòmasyon T ap gen gwo kouri. Pou m ta kanpe, pou m ta di met kamera sou mwen, pou m t va men ki rezon ki fè Faby pa nan remix ankò. T ap gen gwo rèl. Bon m panse, bon m di w, pa gen anyen kòmsi ki fèt ki p ap devwale. Sa ka pran tan. Pou m ta di konsa men demwazèl la, men kijan l vann Faby, men kijan li li tchak tchak li al nan ni. T ap gen gwo kou, t ap gen gwo rèl wi. So tout sa, tout sa k fèt y ap, y ap devwale. Men sa ke m kapab di pou, pou kontinye. Tout sa yo se bagay ki pral mete Winix production men sa w di a li fò anpil kòmsi lè ke gon bagay ki pase nan Winix production Yes li ret anndan. Li ret anndan li ret anndan. Jiska mètnan yo tou ret anndan wi wi jiska mètnan menm dat yo kite ou janm tande yo fè yon live ou janm pale de anyen menm tifi a menm gen l kenbe Fabiola li sakajel avèk lang ni.

So sa yo se se bagay ki kraze production paske e Wilmix mwen telman te soude mwen menm janm diw m te fin gen kontak pi fò aktè aktris Wilmix production m te gen kontak avèk yo toujou gen kontak men nou pa telman pale paske sam te konn fè a se te rezime yo te konn ap felisitem m renmen sa tèl bagay pote ti kritik tou yo te vle sa men te gon pwomosyon ke chak grenn moun nan Wilmix production tap fè pou production an Son bagay tèt chaje. Men si jodi a ou pa jwenn li. Men tout sa yo ka refèt. Tout sa yo ka refèt paske yo gon staff la kap grandi la. M voye konsèy sa pou nou. Wilmix, ou mèt bon, ou mèt voye tout moun ale nèt si se ou menm. Men gwoup timoun sa yo wap frape a la, ou mèt kenbe avè yo. Kenbe avè paske yo gen avni. Timoun sa yo. Yo gen avni, nou ka pas ansanm avè nou. Nou mèt fè bagay voye tout moun ale. Men gwoup sa, m swete nou grandi ansanm avè yo. Paske Yo kapab. Yo kapab e nou mèt kenbe yo avan sa. Paske Wilgro se yon nèg byen saj. M apresye misye e misye konn sa l ap fè a. Se youn nan nèg ki pi konn sa l ap fè a. Èske w konprann sa m di w la? But m renmen nèg yo, se yon staff m renmen. E Wilgro, e ou desann. M swete w aprann, ou chita avèk staff ou pou asepte di ke men kisa ki mete nou la. Epi pou n aprann de li, epi pou n avanse. E m garanti nou nou kapab.

Si si Rimix production pat gen timoun sa yo m garantiw pou bagay sa yo te fèt ka tap pi grav lè w tap gade byen se sèl pwojè timoun yo te fon ti kenbe alèz si timoun sa yo pat la m garantiw kòm sa yo te ka pat pase tou men Epi si sa yo te fèt. youn nan bagay ankò m twouve ki pa bon pou chanèl la twòp feyton misye vin asepte ap lage sou chanèl la ou pa santi m wè sa l vin pa bon tou. Men tout moun nou t gen 50 projè e sou chanel la m wel pa telman bon tou Swè pou sa chanel la. kòmanse depi nan feuilleton orpheline. Gen yon lè ou konnen youtube depi ke ou lage 3 video nan yon jou lòt yo pap pataje. Yes notification pap li pap bay. Enhen Li gentan lage 3 lòt video e li pral lage feuilleton ki te plis ap mache nan moman ki se te orpheline. Li lage yon epizòd. Se lè lòt epizòd la vin lage anpil moun ap kòmante kilè tèl epizòd te lage kilè tèl epizòd te lage. Twòp feyton so twòp sa bagay se ap youn nan lage. bagay m panse ki ki ki ki sa w di a li lojik li li li gen plas li m panse yo ka jere sa. Wilmix m kwè nan ou e m renmen w anpil Wilgo tout staff la m renmen nou anpil e m konnen nou kapab e pran kontak e menm moun sa yo ki t gen ap fè reyaksyon videyo a yo ka toujou fè l pou nou l ap bon yo retounen jan l te ye a Nèg yo ka toujou frape paske yo ka toujou frape. Bon reyaksyon videyo a li te bon pou youtubè yo. Si wap fèl tou ou pap fèl menm jan prèske jan wap fè a la. Non non non m pap janm fèl. Wi map toujou fè reyaksyon men li pap menm jan. Yo update ou update bagay yo. So non sa li menm sak fè kòmsi li te parèt yon ti jan plis avantaj pwodiksyon ke sa map fè la se t yon bagay ki te fèt chak jou chak epizòd. Tankou jodia m ka deside pale de epizòd tèl feyton Ok ok m ok bay ok.
yon kòm si e men erè ki genyen men sa t dwe korije eksetera men ki diferan avèk lè ke m ap esplike yon epizòd fè moun yo konprann li li vrèman diferan se kritik m pote sa li plis bon pou moun pwodiktè a pou l pou l korije kaye l men lè se esplike m ap esplike men sa k te di men sa k te fèt fè fanatik yo vin antre nan nan nan pwojè a fè yo vin plis renmen l, li vrèman diferan ou konprann. Men, jan m di w, se te yon bagay ki te bon pou youtubè yo. Mwen menm li te bon pou mwen, fè rezime a paske sa pèmèt ke. Li bon pou tout moun. Wi, li te bon pou tout moun, men fason ke bagay la vin kraze a li te vrèman, vrèman lèd. Paske mwen menm an swa, se yon bagay ke m, ki stil rete fè m mal. Paske m pa janm chwazi. M kapab pale de yon pwojè yon moun san ke m pa an kontak avè w, men pran nan pwojè w, mete, kòmsi li fè rezime sou li, menm ke m ap pale di minit, kòmsi al pran yon segond ladan l san ke ou pa okouran, m pa janm fè sa. Ou konprann? Sa, sa li menm li vrèman enpòtan pou. Pou n pa twò long, m panse n ap, n ap mete sijè sa la. Wilmix, li gen a, li ap a repanse pou li tounen jan li te ye a. E m swete yo gade videyo a tou, y aprann, jan m di a, chita epi aprann de erè yo, epi Li posib, li posib pou yo pou yo rekòmanse paske lè Wilmix production pral fè sa l pral fè a se apre yon yon separasyon ok Wilmix production avèk El a tou gache epi boom sa vle di yo yo
ya sa vle di ke yo yo yo fè sa kout gidon sa enben sa vle di ke yo yo kapab imajine ou gentan gen abòne yo avan menm abòne yo pat gen. nan 88 mil ankò yon bagay konsa e yo te lè lè lè lè lòt pwojè a non lè map pale w de lè ke yo kòmsi vin avèk lòt pwojè ki se El Atougache m kwè e e pa El Atougache non Òfelin ki ki pral annik tou chavire yon sèl moman yo tou ale nèt sa vle di si ke yo gentan gen abòne yo yo konn sa yap fè a moun yo konn Wilmix Prod sèlman yo pa asèpte sa kap fèt la. Jan bagay yo vini a yo yo pa yo pa ladan l ou konprann. Men Winixprod toujou rete Winix Production. Depi ke yo korije kaye yo, yo kapab e m panse ke Winix Production se youn nan nan nan production ki ki ki ki ki te vrèman bon pou sinema. Anpil anpil. Bon bagay. Paske lè gen yon imajine ou gen 5.